Manman Poutine, Maria Ivanovna, yon ti madanm yo manke antere vivan nan gè nan Leningrad, apre ki pral pase tan l nan travay nan izin. Papa Poutine, Vladimir Spiridonovich, se yon ansyen sòlda nan Lame Wouj an Risi. M di nou Poutine fèt an Risi nan yon vil ki te rele Leningrad, pa vre? Ebyen 15 lane avan Poutine te fèt, Lalmay te anvayi Leningrad. Pandan batay sa a, plis pase 2 milyon moun te mouri. Donk, Poutine te viv nan yon peryòd apre gè kote li te wè sikatris gè a, kay ki kraze, moun bout pye, moun bout ponyèt ki te viktim. Imaj antouraj Poutine lè l ap grandi te kòmanse chanje karaktè l. Mete sou sa, papa l ki te chèf nan lame, sitwayen sa te trè sevè. Poutine te grandi tankou yon ti sòlda. Lavi fanmi Poutine pa t fasil. Deja, tout fanmi an te rete nan yon sèl pyès kay. Yo fè yo konnen ti Poutine pa t renmen lekòl. kòl, li pat renmen pale, li pat renmen jwe ak lòt timoun. Tou piti, nan laj 11 an, li te gentan ap pratike Sambo, yon spò an Risi, ak Judo. E li te konn pran lari nan al fè vye batay, vye zak. Li te menm deklare an 2015, Sa gen 50 lane nan Leningrad, m te aprann sa. Depi batay la ap vini sou ou kanmenm, bat se ou menm ki fè premye kout pwen an. Lavi Poutine pral chanje se lè l pral rankontre ak yon dam nan lane 60 yo ki te yon pwofesè ki rele Vera Gurevich. Paske nan lekòl kote Poutine te ye a yo te mande pou chak pwofesè yo akonpanye yon jèn ki an difikilte. E madam sa a se Poutine li te chwazi pou l te ka ede l. Paske sitwayen sa ak lekòl se mwen menm ak mayi moulen. Fòk mwen di nou anpil travay madanm lan fè ak ti bonòm lan se sou konpòtman l. Li vin fè l dekouvri yon lòt mond kounya se fè Poutine fè konesans ak lòt art, mizik, dans, al wè mize, donk madam Vera mete misye nan yon moul sosyalizasyon. O o, Poutine chanje monchè, Poutine vin ap li anpil, li vin sou lekòl, li vin gen disiplin. A 16 an, pandan misye lekòl, li pral fè tantativ pou l rantre nan KGB. KGB a se yon sèvis ransèyman ou sèvis sekrè, yo te kreye pou URSS an 1954. Misye pa t rantre paske yo di l pa gen fòmasyon ase pou sa, epi li te twò jèn. Lè Pouzin fini ak lekòl klasik, li te rantre dirèk nan Inivèsite Leningrad pou l t al etidye dwa. An 1975, a 23 zan, Pouzin soti ak diplòm li nan pòch li. E pandan l te nan dènye ane inivèsite a, li te tounen al pran chans li ankò nan KGB. Yo aksepte ti jennonm lan. Pouzin rantre nan KGB anba nèt apre li te vin ofisye operasyonèl nan sèvis kont-ransèyman lokal, kidonk an Risi menm. Djòb li se mache nan lari Leningrad sou twotwa Pou siveye ki aktivite moun ki ènmi rejim lan ap mennen e pote rapò bay chèf li. Y ap ranse. Poutine se pa sa l te vle. Tout rèv li se al travay aletranje swa an Almay oubyen Ozetazini kòm espyon menm jan ak lòt espyon li renmen yo. Malgre tout demand li fè, yo pa t aksepte l. An 1983, a 32 lane, Poutine pral marye. Dja aprann se moun marye an jeneral yo voye nan misyon nan lòt peyi. Premyèman pou yo evite yo lage nan mwa sa nou ye a isi. E dezyèmman pou w pa al pran fi nan peyi w rive a. An 1984, yo voye Poutine al swiv yon fòmasyon Moskou nan lekòl ki fòme moun pou vin espyon e yo fè l aprann alman. E lè l tounen, yo mete l nan seksyon pou l prepare premye misyon l an Almay, presizeman an Repiblik Demokratik Almand, RDA. Nou dwe konprann dosye Almay sa a avan menm mwen kontinye. Fen ane 40 yo gen gè fwad nan mond lan ki mete fas a fas blòk URSS ki gen ladan l Larisi, se blòk sosyalis, epi lòt bò a se blòk Etazini, Kanada ak lòt peyi ann Ewòp. Ebyen, an 1949, Almay pral divize, kote yon pati ki rele Repiblik Demokratik Alman, RDA, pral jwenn blòk URSS la, epi lòt pati a, Repiblik Federal Almay, RFA, pral jwenn mesye usa yo. Ebyen, premye misyon Vladimir Putin m ap pale la a te fèt nan RDA an 1985, ki se alye URSS. Apre kèk ane pase an Almay, an 1990 Putin pral tounen an Risi. Apre Almay vin fè yon sèl, URSS kraze. Lè Putin retounen an Risi, li vin konseye Anatoly. Sobchak ki te nan tèt Inivèsite Leningrad ki te pwofesè l tou. Kounye a, se ki jan Putin pral rantre nan politik? Ann wè. An 1991, Anatoly Sobchak vin majistra nan Leningrad. Vladimir Putin swiv misye kote li vin konseye l. Donk se premye kontak misye ak mond politik la. Nan lòt eleksyon, Anatoly pa majistra ankò. Lòt majistra ki vin monte a an 1994 vin chwazi Putin pou li vin adjwen l. Majistra ki te renmen Putin anpil pske gen disiplin li sevè, li bay misye pòs pou l bay envestisè k ap enstale nan vil la tè epi ba yo papye. Kounya a se la Putin pral kòmanse jwenn pouvwa li byen ak antreprenè ki gen lajan, piti a byen vire. Misye ki kòmanse ap fè pale de li nan vil la an 1996, li pral rantre an kontak ak prezidan Risi a, Boris Eltsine. Putin pral antre Moskou, byen rapid prezidan pral bay Putin tèt FSB ki se nouvo sèvis ransèyman ki te ranplase KGB ki te kraze an 1991 lan. An 1999, Vladimir Putin pral premye minis, biw Boris.